inaktif nou pap kite ane a pase frèt konsa epi lòt ane 2021 an si Bondye vle nap rantre ladan ni tou fe tou flam avèk pwomosyon inaktivite ou pa kwè sa? Amen nou prale ouvè bib nou avèk mwen nan 1 Korentyen chapitre 6 1 Korentyen chapitre 6 1.

M ape trete sijè a, epi lè m fin trete sijè a, m a fè yon moun li pou mwen pou pwouve kote m sòti ak sijè a. M gen dwa trete yon sijè san ke m poko bay pasaj la. M ap devlope sijè a, epi kounye a, yon lòt moun ap prepare pou l li pou mwen sa m ap bezwen an. Men sijè w la, se lentèdiksyon. L'interdiction de vengeance entre les frères et sœurs en Christ Map repetel ankò L'interdiction de vengeance entre les frères et sœurs en Christ Nou la avèk mwen la? Piske Pastè Brelò te gentan priye pou nou, map kanpe sou menm tras la, ou mèt chita. Ahh! Mesdames et Map bezwen w wi. Medam e mesye, yon Sena el ap pran nou. Yon mo mwen repete la, entèdiksyon. Entèdiksyon. Se yon bagay yo entèdi w pou fè. Se yon bagay yo entèdi w pou repete. Yo entèdi w pou pase nan wout sa. Pa egzanp, gen de wout Ki se sa m ta rele ou ka monte ladan li men w pa ka desann ladan l. Ou wè sa m ap di w la la? Gen de wout ki yo ba w ou gen dwa monte nan wout sa a men machin ka monte la men machin pa kapab de yo rele sa pano dentèse dentèsisyon ki entèdi ou. Yo mete yon kwa wouj ladan li. Yo montre w flè sa gen yon kwa wouj pou w ka monte, men w pa ka de, nan desann nan yo mete yon flèch anpi yo mete yon kwa wouj ladan l. Preche avèk mwen, rele avèk mwen di avèk. Sa m ap di w la w konnen l trè byen, se pou w repete, ede m ladan l, mete w vivan tankou do kay k ap resevwa grenn lapli tèk tèk tèk tèk. Sa moun konsa, menm si m preche a kat grenn moun, men m renmen kat grenn moun ki pa pou ki pa pè pa yo, M pa nan telefòn, m pa kontwole lòt bagay k ap pran mesaj la. Ou la avèk mwen la a? Alò, m ap devlope pou w la, lentèdi, entèdiksyon, to debouche l, yo entèdi w pou fè yon bagay, m site tout nwa yo, m ap eseye pou nou. Ee e konsa grann mwen di. E granmoun leve mande al pran yon ti bouga yon ti bwa dife pou limen pip li wi. Nan aprann ti dife a pote bal mwen nan anj midi mwen wa woo pou syèl ba mwen ou kwem pa kontra syèl la e son benediksyon ou ban mwen kanmenm ou la avèk mwen la amen mwa ou dwe gade swiv avèk mwen san sèyman map fè. Mo a ou dwe adapte w avè l. Pinga w dòmi ni pinga w ret nan telefòn ou paske twòp pale anpil nan levanjil, twòp kritik nan levanjil, twòp pastè laplipa ladan yo ki pa fòme e sa rann moun ki pa ta dwe pale nan levanjil ap pale. E mwen menm mwen se yon homme de la revendication, m se yon homme de la protestation, gen bagay lè m tande l m pa tande l pou m fè kont men m tande l pou m fòme tèt mwen mwen menm. Gen bagay lè m tande l m pa chita nan diskisyon men mwen fò mwen tande l si pye m te gaye pou pye m kapab rama pou m fòme tèt mwen epi mwen menm pou m vin fòme ou paske levanjil se bagay serye Levanjil se bagay apa, levanjil se pa bagay briganday. E la bib fè nou kan an konnen ke kan son tonpèt la sone, mò an kris yo ki te la lontan depi 2000 an, 1000 an depi yo te mouri yo, yap resisite pou yo ale a la rankont di Senyè. Men nou menm ki pa te ko mouri, nap echanje de kò ap gon aksyon de lanmò kap fèt pou nou an en klendèy, nap chanje pou nou ale. A la rankont di Senyè o si nou pap pran devan sa k mouri yo, e yo menm k ap devan nou men n ap swiv yo pou n al kontre le Senyè dan lèzè. Men yo di lè nou menm potestan sa yo, kretyen sa yo, y ap pale mal, oubyen ke gen grenn moun ki pa bon nan mitan nou, ke gen move moun ki nan mitan nou k ap fè kritike a, se nou menm ki estrè bon bagay la, lòske nou fin monte, Jezi Kris anlve nou l al mete nou nan plas ki prepare pou nou an ki di,

Jezi ap vini, l ap anlve nou nan mond pèvès sa a, nan mond imoral sa a, nan mond pale anpil sa a. Ou mèt tande tout pale anpil? Pa chanje relijyon. Pa chanje legliz. Pa chanje relijyon. Il sifi ke legliz kote w ye a, mesaje a, predikatè a, li gen maksimòm de konpreyansyon pou l preche, li gen maksimòm de konpreyansyon pou l devlope konesans ou, li gen maksimòm konesans pou l devlope ide ou, Pou ede w jwenn Kris, ou pa bezwen kite legliz, ou pa bezwen chanje larelijyon, paske larelijyon ne dòn pa lavi etènèl, lavi etènèl è pito an Jezikri. Men sa kap pase la nan mond lan, sa kap pase la nan entènèt yo, jan bagay la gaye la, mwen konnen si yon moun pa gen bon levanjil nan tèt ou, si w pa gnben bon lafwa, si pye w pa anrasine, ou ka tou chita lakay ou pa vin legliz ankò. Ou ka tou rete w chita w fè dyab manje w. Men m vle fè w konnen se dyab la k ap travay menm pou l kapab jwenn wout pou l pase pou l fè travay li. Paske Labib te di sa gon moman k ap rive antikris sa gen pou l lè legliz fin anlve lè pou yon moun sove w ap mal pou sove w ap tro sove atravè gran tribilasyon atravè mizè atravè traka se kounya satan pral chita sou chèz li pou l fè w adore l. Egal, lè a poko rive, legliz poko anlve, men gon seri de bagay kap fèt la, se jis pou fè kretyen yo fèmen bouch yo, sispann preche levanjil. E nou paka sispann preche levanjil, paske Matye 24, Jezikri pale, li te fè pwofesi, li di il fo ke menm lè nou wè gen magouyè, gen fo pwofèt, gen raketè, gen bizismann, gen fo pastè, gen fo kretyen, Gen moun kap fè kòb a levanjil, kap fè tout bagay sal, men li di konsa ke il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier. Malgre tout tenten sa yo kap fèt la, tout blasfèmatè kap rantre nan levanjil la, sa pa ka anpeche nou prêche levanjil. Paske mèt levanjil la te di nou sa, gen yon pwovizyon ki fèt nan Matye 24, nan vèsè 15 lan, li di konsa ke, Li pale de de sa m ta rele nan Matye 24, vèsè 15 a. Li pale de abominasyon. Lòske nou wè abominasyon dans les lieux très saints. Lè yo pale de les lieux très saints, yo tou son pati de le tabernacle avec ou ki te gen le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint se kote te gen sakrifikatè a pou resevwa tout pechadò ki te pote on ti ayo, on ti toutèl san defo. pou w te vin mande padon pou peche yo, men moun sa w te peche a pa t ka rive dan le lye trè sen, le lye trè sen te gen le gran souveren sakrifikatè ki t ap resevwa le san pou al prezante sakrifis sa. Pa t dwe gen imoralite dan le lye trè sen. Ou wè a? Pa t, le lye trè sen pa t ka resevwa òm e fanm imoralite. Ahh ou te ka imoralite m'en ou te ka nan le lye sen ou vin mande padon pou peche ou vin fè sakrifis men le lye trè sen se chèf la sèlman sakrifikatè a te dwe parèt la men de no jou la bib te fè pwovizyon li di menm dan le lye trè sen nou gen pou nou wè abominasyon avèk dezolasyon men pou kounye a la Si nou wè bagay yo konsa, nou wè levanjil la tonbe nan blasfematè, nou wè levanjil la tonbe nan pale anpil, nan pwoblèm, se pa le moman pou n'ap dekouraje, se pa le moman pou n tande pale anpil nan otèl, nan Marriott, nan Gaylord, oubyen nan Ozend, kote y'ap blasfeme dyab, pastè, predikatè, moun k'al kay bòkò, moun ki mason lòj, pastè ki nan gason a gason, fanm a fanm. Bagay fò mèt levanjil la te gentan di yo deja nap rankontre yo. Mèt levanjil la, fondatè levanjil la Jezi Kri nan Matye 24 li pale de abominasyon ak dezolasyon, bagay fò pral rann nou chite men mwen menm mon devwa kòm pastè, kòm predikatè, Se ke je dwa vou prezante la Bib avèk la pwofesi de Letèn, de Letènèl dezame. Wòl mwen se pou m reveye memwa ou, ou menm ki chita lakay ou. Ou menm ki òf nan jou dimanch lan chita lakay ou. Ou menm ki pa ka tande mesaj. Ou menm depi ou vin legliz se dòmi w ap dòmi. Se pa lè pou w ap dòmi. Reveye twa, twa ki dò, ka Kris èt a la pòt. Amen. Bagay ou tande kap pase nan rezo sosyo yo, gon pakèt pastè rezo sosyo kap voye moute nan entènèt, depi yo tande yon ti bagay yo bay li a machann zen, yo bay li avèk rezo machann tripotay, yo bay li avèk tout moun kap voye nouvèl, moun sa yo Letènèl gon pen a manba pou yo paske yap blasfème levanjil. Letènèl pran ti chè li mete pou yo pou yo chita. Tout moun wè kap pale anpil, pale anpil la pral koupe. E san Jezi Kris poko vini, chak moun ki aksepte blasfeme levanjil, k aksepte pran bagay levanjil pou mete nan lari pou moutre levanjil la pa gen anyen serye ladann. Kèlkeswa moun ou ye, kikevousoye, avan ou mouri, avan Jezi Kris vini, wap gen nan kòmanse peye sa, paske levanjil se bagay sakre li ye.

Kom le gran jounalis si yon moun pa pase pa ou menm li pap gen valè ah nou pa bezwen nou sa siw kew se pastè kew se machann zen kew se le gran jounalis kap chache bagay levanjil pou blasfème ah map diw sa ou met tann nan son tonpèt la ou pap ka monte e depi anvan son tonpèt la sone wap gentan gen madichon paw pask wap travay pou fè fèmen pot legliz.

Antre lè frè e sè an Kris. Entèdiksyon de vanjans. Èske m mèt pale sou entèdiksyon toujou? Nou rekonn sa k rele entèdiksyon? Nou bezwen m pale toujou? S on bagay yo entèdi yo pa vle w fè. Yo entèdi w achte kredi pou w pa peye. Yo entèdi w pran limyè wouj. Lavè Bondye avè w. Yo entèdi w vin nan Amerika san papye. Yo entèdi w pou w rale kouto sou moun. Yo entèdi w pou rale revolvè sou moun nan lari. Yo entèdi w si w ap kondwi pou w pa bwè tafya, ou poko konprann entèdiksyon toujou? Yo entèdi w si w ap kondwi pou w pa bwè gwòg. Ah! Si ou poko konprann entèdiksyon m ap pale nan entèdiksyon, mesaj la ap vin pi long nan men si w konprann se pou tout moun leve mòlè di Beni swa Letènèl. An dote tèm, lè yo di yon entèdiksyon, yon entèdiksyon se yon baryè ki devan w pou w pa fè yon tèl, yon tèl choz oubyen yon tèl bagay. Yo entèdi w pase la a. Yo entèdi w pase sou limyè wouj. Yo entèdi w pou w kondi avèk yon vitès ki depase de sa yo mande w pou wout la. Depi w ap kondi avèk yon vitès ki depase, polis la dwe. Rete w. la si nou konprann sa banm chans mal nan lòd la. Amen. Travèse. Nou konprann sak rele entèdiksyon. Entèdiksyon entèdiksyon de vanjans antre lè frè e sè. Entèdiksyon devan. De vanjans. Sak rele vanjans. Vanjans, se lòske ou fè m yon bagay, m ta dwe padone w, men m di m p ap padone w. Ou di yon pawòl sou mwen, m di yon pawòl sou ou tou. Ou pran sa ou ban m kout li, m pran sa m ba w kout li tou. Ou wè? Ou avili m, m avili w tou. Ou pale m mal, mwen pale w mal tou. Lapè Bondye avèk ou. Ou kiw pou mwen, m kiw pou ou. Yo rele sa èy pou èy, dan pou dan. Èske w la avèk mwen la? Èy pou èy, dan pou dan. Men, mwen di lentèdiksyon de vanjans antre lè frè e sè Nou konprann entèdiksyon an 1. Nou konprann vanjans la 2. Sa vle di ke mwen ta dwe fè w ou ta dwe fè ou lè w fè yon bagay m ta dwe revanje avèk ou men m pa revanje a mwen fè w kado chans sa ou prete nan men m ou pa remèt mwen li mwen gen dwa fè w kado l. N ap fè yon teyoloji la m ta mèt tout mwen ta la zye kale e m ap preche yon levanjil tou limen avèk labib an men. Nan levanjil pyès moun paka detounen m ladann yon moun paka dim map baw manti ladann entèdiksyon de vanjans antre frè e sè an kris mèdam mesye antre frè e sè pi a 3 sò de frè oubyen 4 sò de frè frè ou pran devi swiv avèm wi. Frè o pwen de vi sa m ta rele ki non m ta ba li la a? Matènèl, biyografikman, biyolojik, sa m ta rele ou se pitit manman m, ou se pitit papa m, ou se frè m, mwen se sè w. Swa ke m se menm manman avè w, oubyen m gen dwa pa menm manman avè w, mwen gen menm papa avè w. E pa vre? E pa sa? Yo rele sa frèze. Frèz e sè, alò, gen moun ki distenge bagay la, se frè ki bò kot manman an yo bay plis valè, frè bò kot papa a pa gen valè. Men sepandan, sa depan jan nou viv. Gen de frè bò kot papa ki viv pi byen avèk yon frè bò kot manman. Mwen fò m di w sa, m viv de sa, m kwè, mwen viv de sa, e m kwè fò nou ka wè sa tou la. M gen frè bò kot manman mwen ki nan yon branch ki pa avèk mwen ki nan Orlando la. M gen de frè m, youn ap viv Kanada, youn ap viv Nouyòk. M pa kache di w, jan yo ban m afeksyon, jan yo pran ka m, m pa jwenn sa nan men frè bò kot manman m. Ou pa la avèk mwen non la? Jan yo ankadre m. M kwè frè Jilbè konn Jorèl, frè Prelò konn Jorèl. Sa pa vle di ke mwen avèk yo nou pa konn gen yon ti pwoblèm ou konprann? Men nou antann nou trè byen e pafwa se pou nou gen pwoblèm si m gen pwoblèm blan nan pa dire. Joel pa konn Elma moun. M gen lòt gran frè m ki nan Andre se yon papa li ye pou mwen, li pa pase yon mwa san l pa konn kote m ye. Sa di ke m gen yon frè bò kot manman m li konn la Orlando la m pa prese ban w kout fil. Petèt si Joel ban m yon kout fil wè l salye m konn se yon moun ki di l byen fò lala wi. Alò sa vle di ke e pa kritik m ap fè. M pa dakò avèk moun ki imilye bò frè bò bò papa a pou apresye bò manman. Gen de frè bò papa ki ba w sèvis pi byen pase yon frè bò manman. Gen de sè bò papa ki ba w sèvis pi byen pase yon sè bò manman. A, m ta sa la frèt la. Depi w ap pran jan de mesye toya sa yo la, ay gen moun ki pa bay, e w ap jwenn moun tèt anba, moun ap dòmi, moun ap okipe lòt bagay, pase gen moun se frè bò manman yo konnen ki frè. Enben w twonpe. Ou tou. Men genyen yon frè tou se frè o pwen de o pwen de vi nasyonalite. W ap vin kenbe telefòn nan men w pou w ap dòmi non. Ou si gen yon frè se frè o pwen de vi nasyonali. Nasyonalite. Pa egzanp nou soti nan menm nasyon. Pa ekzanp mwen te li pou ou mte mnde w yon bon ti leson alò ti bagay sa w wè m sonje paske yo te konn kale pou yo wi leson yo te konn kale w pou yo w repete yo yo fè w repete yo pa kè menm si w granmoun pa janm bliye yo sè yo m pa repete yo pa kale pou yo enstriksyon sivik ansèy alanfan se ki dwa savwa kòman pou byen sèvi son peyi lanasyon ayisyèn èl ansanm dè menm pèsòn menm animasyon wè lanasyon ayisyèn èl ansanm Des menm pèsòn paske nou se frè ansanm nou ne nan menm peyi la nasyon ayisyèn è lansanm de menm pèsòn menm animasyon menm aspirasyon menm enterè menm mès menm defo se vre gen ayisyen pa gen menm defo ayè gen ayisyen ki kenbe zonbi mwen m pa nan kenbe zonbi avèl gen ayisyen ki nan lougawou mwen m pa nan lougawou m renmen dòmi wè dòmi bon gen ayisyen kap tounen mal kodenn m pa nan tounen mal kodenn avèw gen ayisyen kap fè bandi kap touye moun ouvè pòt moun al touye moun vyole manman Menm si yo di nou gen menm mès, menm defo, menm enterè, sa m ka, si si ekriven ki ekri l la, m m ka fè deba avèk li, m kraze grann kè si m di l mwen menm m pa nan vòlò, m pa nan touye moun, m pa nan touye moun tounen m al bourik, ou pa ka di m nou gen menm mès, menm enterè, menm defo. Nou ka gen menm enterè paske nou gen menm patri, nou gen menm tè. Èske w l avèk mwen la? A, sa se frè o pwen de vi nasyonali. Èske w la sè? Ou la sè Naëlle? Nou se frè o pwen de vi nasyonalite. Men, gen yon lòt frè ankò, nou se frè an Kris. Lè nou aksepte Jezi kòm Sovè nou, ou aksepte Jezi kòm Sovè ou, kèlkeswa ou te sot nan Nò, mwen m sot nan Sid, Lès, Lwès, enben nou se menm frè an Jezikri. Kèlkeswa ou te kout, mwen m te wo, nou se frè an Jezikri. Men, moun ki frè an bò papa, bò manman, Nou genyen yon moso tè, de twa pye koko e de twa pye mango bò papa n, nou eritye ladan l. Paske nou gen menm ak de nesans. Moun ki frè pa nasyonalite yo, nou eritye pa rapò avèk tè Dayiti yo di Desalin te mouri kite. Nou gen dwa nou nan tè a. Nou gen dwa nou pou n viv nan tè a. Nou gen dwa nou men yo pa ba nou dwa nou vre sitou nou menm ki nan diaspora yo lonmen non nou men vòlè ap vòlè nou pa gon diaspora yo bay dwa pou al prezidan pou nou al sesi pou al sela men w gen dwa pou bay lajan ok ok ou gen dwa w nan nan peyi dayiti pou w antre pou w viv ou beny nan lanmè pase lanmè a pou w eksetera il en est de meme en Christ nous avons meme dwa leve je w leve tèt ou m pral antre avè w la chache yon kwen tyèsi san mete la. Nous avons même droit à Christ, nous avons même acte de nai, acte de naissance, nous avons même espè, espérance, nou gen menm esperans, nous arretons pou la menm bato oubyen menm avyon,

Nou bezwen padone, nou bezwen sipòte madanm nan ki marye ak mari l. Lè gen yon pwoblèm, se madanm nan ak mari l ki pou regle sa. E si pwoblèm nan depase nou, se pou nou wè chemen legliz. Sa fè moun kap marenn nòs ou, moun kap parenn nòs ou, moun kap parenn pitit ou a, moun kap pap ma marenn pitit ou a, li pa ta dwe yon monden, yon mondèn. Map repran ankò. Sè, frè, an Kris, moun kap parenn nòs ou, moun kap marenn nòs ou,

Se yon konseye, yon marenn pitit, se yon konseye, lòske fwaye a pran dife, ni parenn nòs, ni marenn nòs, ni parenn pitit, ni marenn pitit, pou yo pran gode dlo, pou yo vin di. Amen! Amen! Amen! Se se pou zèt rezon, lè fwaye a pran dife, m pa bezwen Mendel vin pale la. Lè fwaye a pran dife, m pa bezwen moun rezo sosyo. Lè m gen pwoblèm ak madanm mwen, sa regade mwen m ak madanm mwen. Lè m gen pwoblèm ak mari m, sa regade mwen ak mari m. Lè m gen pwoblèm ak papa m, sa regade mwen ak papa m. Lè m gen pwoblèm ak pitit mwen, sa regade mwen ak pitit mwen. Pa konn fè chema pasapò la. An si dyab la mete nan tèt ou sa m ap preche a pa bon, konnen Dyab tou manje w. Frè dyab la pa ba w pasyans pou tande m. E moun ki pa vin legliz maten an tou pèdi. Pase m te prepare sa. Twòp moun foure bouch nan afè w a mari w. Twòp moun foure bouch nan afè w a madanm w. Twòp moun foure bouch nan afè w avèk sè levanjil ou. Twòp moun foure bouch nan afè w avèk pastè legliz ou. Twòp moun foure bouch nan afè w avèk komite legliz. Gen bagay ki pa regade moun deyò, li regade moun ande. Andedan! Se sa k fè levanjil la blasfème. On pakèt moun ki pa menm fè pati de legliz. Moun nan nan sèvi lwa, l ap limen balè. Moun nan gason, l ap moute sou do gason parèy li. Li se fanm, l ap moute sou fanm parèy li. L ap redrese legliz paske gen twòp sè levanjil a lèlè. Epi lè n ap regle afè nou lakay nou ak madanm nou, ak mari nou, e pa tout moun pou nou esplike l.

Si n ap kite, moun pa bezwen konnen. Si n ap divòse, moun pa bezwen konnen. Ou gen dwa te avèk yon fi, ou marye avè l, ou fè pitit avèk li, epi nou toujou zanmi. Bon dam mwen premye montre l la pou l fè pitit, li premye montre m l ap fè pitit. M pa mete l nan rezo sosyo ni l pa mete m nan rezo sosyo. Li malad, l al lopital, m mennen l lopital, m al priye avè l, m fè tout bagay. Bag okenn pwoblèm. Li gon nèg lap antre an Ayiti la se mwen menm ki pran dosye a kal voyal. E mwen kal fè demach nèg la wi. Glwa a Dye. Lè imigrasyon voye lèt vini la se mwen ki resevwa lèt la wi e mwen yo bay lèt la wi. M relel m di men yo voye yon lèt pou mariw men yo voye yon lèt pou pitit ou wi. Sak pase la. Sòn pa ka jere a la. E mwen ki voye lèt la ale, mwen ki voye lèt la bay visa sentè, mwen ki voye demann nan bay visa sentè. Sak pase la? Sak pase? Lè nou gon pwoblèm antre nou, se pou nou kole tèt nou pou nou re. Antre nou pou nou chache l.
Lè w fè yon pitit a yon fi oubyen w marye a yon fi oubyen w ouvè 2 pitit avè l oubyen w kite avèk li, fi a pa ka yon pwazon pou ou ni w pa ka yon pwazon pou li.
Non.
Moun ki fè bagay konsa moun enbesil. Amen.
Amen. Fi a pa ka yon pwazon pou ou oubyen w yon pwazon pou li. Paske lè nou tap koze pat gen moun ki te kon. Konnen. Lè nou gon pwoblèm antre nou se pou nou rele parenn nòs, se pou nou rele marenn nòs, se pou nou rele e e sa m ta rele parenn pitit ou a, rele marenn pitit ou a. E se pou sèt rezon ou pa dwe bay nenpòt moun batize prezante pitit ou o tanp, paske lè w bay moun ou prezante pitit ou o tanp, ou gon bagay wap eksplwate nan li menm, se moun ki gen bab. Se moun ki gen moustach, se moun ki gen matirite pou w fè mo konpè w. Se moun ki pase fwaye pou bay mo konpè w ki gen dwa mo konpè w. Moun ki pase, moun ki pou makomè w lan, fò l gen, fò l gen matirite de konpreyansyon, fò l gen lòd, fò l gen disiplin. Moun ki pou pare nan sou a, e pa paske l posede magazen, e pa paske l ka ba w prete w mil dola, e pa paske l ka prete w de mil dola, an pou w ba l batize nan sou, ou ba l pare nan sou. Lè w gen yon pwoblèm, Pou sa pa t. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Ou met preche wi. Levanjil.
Ou pa dwe bay monte batize pitit ou. Ou pa dwe bay montel batize pitit ou. Ou pa dwe bay monte parenn nan sou modèl se moun ki kretyen. Amen. M sonje m gon pwoblèm m ap travèse. Lè m fin marye, maryaj mwen t ap kraze. Lapè Bondye avè w wi. Amen. M gen moun nan fanmi madanm mwen ki di madanm mwen te twò jèn pou l te pran m. A e on jèn timoun konsa l pa t dwe pran on papa kat pitit. Y ap travay nan tèt madanm nan pou l lage m. Epi yo fè l pati. Men mwen menm ki te fin marye m pa t dakò pou m fè on maryaj anpi lè m fini pou m pral divòse m pa nan remarye ankò. M wè sa s on ti pwoblèm m ka regle. M al kote on kouzen m ki rele frè Oje aktyèlman k pastè an Ayiti. M esplike kouzen m nan Woje sa. Woje Dorsainville di, M pral pote madanm nan pou ou. M pral pale avè l. M al kote mon konpè mwen ki batize paran ti fi sa ki se frè Paskal. M esplike li pwoblèm mwen. Li di, Ou kwè makomè? M wè, m kwè m pral kwè makomè. M pral pale a makomè. A bò de, m gen yon lòt moun ankò, yon lòt kouzen m ki rele Moyiz. M al kote l, m esplike pwoblèm nan. Kouzen m nan di m, M pral kot makomè. M pral kot kouzin nan. Malem si gon lot pastè sa pastè a dim pastè nap vin a madanm nan. Se fo de moun ki gen matirite, matirite, epi dlo a ki ta pral desann nan lè moun yo fin pale avèk li, van an kalme,
paske madanm mwen vin avèk dèzòm deta

Kominite legliz ou ak pastè ou bay pou yo asepte w nan lekòl la. Ay de moun nan pa gen matirite, nenpòt bagay ki pase li pran rezo sosyo.
Epi yap kraze legliz. Madanm nan gen yon pwoblèm poul ka montre w son moun ki espirityèl, li esplike l avèk yon moun poul montre w men sa lap travay sa maril. Lave moun nan men ap tepe li voye l anlè.
Gaëlle. Lè Maria tande sa Maria menm poul ka defann tèt li Maria al fon revanj lal fon bagay anpi revanj la bon sè Naël e gade eske se an fransè kiyès kap banm pasaj sa enpantye sis la kòmanse banm an an fransè ay m gon tewoloji map fè sòti pou nou la lèm fini kòmanse banm an an fransè epi aprè map pranl an kreyòl nan menw ay map gen 9 vèsè map li ladann. pou m tèmine, fè rapid. Enkretyen sa vle di pase predikatè a ka preche, li ka prezante yon tèm, men avan li tèmine fò l bay vèsè a.
Fò l pwouve kote w soti avèk pakèt bagay w ap di yo. Pase m di konsa ke bon frè pa gen dwa revanje avèk. Frè. Lè gon pwoblèm, se pou nou rezoud li antre. Antre nou. Lè gon pwoblèm, pou se pou nga nou al nan lajistis, se pou nou rele komi. Komite. Komite. Parenn nòs, marenn nòs, komite legliz, pastè legliz. Amen. Se pou sa w ka rezoud pwoblèm yo. Amen. Pou yo pa mete zafè nou nan la. Nan lari. Nan lari. Bon, nou poko jwenn li? Fè nan li an kreyòl. M ta renmen kòmanse li an fransè, paske m gen yon bagay m bezwen, petèt kreyòl la gen dwa pap ban mwen li. Rapid. Chat pou yo mande poum lage a midi 30 men m paka lage a midi 30 lan paske baron bagè yo antrave nan menm fè rapid pou mwen map pèdi lè. An konekte chapitre 6 rapid fèyton. Lè yon predikatè ap preche. Pou bay yon tèm ou pale anpil, se pou bay pasaj la pou moun k ap koute kapab wè èske tèm ou an, èske sa w di a gen rapò avèk pa tèm ou an gen rapò avèk vèsè a. Pase twòp fo predikatè, twòp moun predikatè nan lè, twòp moun predikatè Facebook, Whatsapp. Fò nou predikatè nan Labib, pase chak vèsè dwa te entèprete a la limyè de son kontèks. 1 Korinten chapit 2 sis.